Enposibilite pou Jean Henry Céant, misye ta pran kòd. Nou wè gen kèk avansman k ap fèt la nan kad aktyalite peyi an, spesyalman si nou ta ale vè zòn ULCC, nou wè gen gwo presyon k ap fèt la, rapò k ap sòti antwot kont Jean Henry Céant, medam mesye, jan nou di l kanmenm, nou pral detaye pou ou nan kèlke segond, epi pandan n ap pale de sa, ebyen dorenavan, nou wè bò kote Arab, Maslin Mertil, ebyen ki fè konnen ke gen posibilite pou l pote tèt li nan eleksyon kòm kandida o sena medam mesye. Ebyen son plezi pou nou kapab enfòme yo ebyen dosye ki ap la une de l'actualité ebyen se o nivo de rapò ULCC a se tèt fè mal se dyare ki genyen nan lari a e Salomon ebyen nap di w ke Nan kad rapò ULCC li menm li mete deyò la, nou pral kòmanse li pou ou, dosye koripsyon ULCC yo òdone la miz an mouvman de aksyon ebyen piblik kont Niola Lynn Sarah Devalis Octavius ebyen ULCC ebyen nan kad rapò yo soupsone ke li menm li detoune anviwon 10 milyon de goud alwe a la seremoni de la bataille de Vertière le 18 novanb dènye, ebyen rekèt ki figire ebyen nan youn nan 7 rapò ankèt ki transmèt avèk lajistis jounen vandredi a k mete an koz plizyè wo fonksyonè e enstitisyon piblik. Nan menm kad rapò ILCC sa toujou, ebyen n ap di ke ILCC li menm yo akize nan yon rapò ebyen ILCC li menm yo mete deyò ebyen pou detounen plis pase 20 milyon de goud, Delona an out 2021. Se kiyès sa? On ansyen premye minis ki rele Jean Henry Céant ki mande dechene la kont direktè jeneral ULCC a Hans L. Joseph ki akize l de tou lè mo. Ebyen rapò la ki pibliye pa ULCC li montre kòman kabinè notè Henry Céant yo itilize tout on stratajèm pou detounen fon LONAH, lajan ona. Ebyen nap raple w ke. Kanada te sanksyone Jean-Henry Céant pou koripsyon e finansman 2 gang ame. Ansyen premye minis ki li menm ki kriye o skandal men Kanada mentni akizasyon an e dosye ULCC al rete nan tiwa lajistis. Nap kontinye toujou nan menm kad rapò sa ki soti la, ebyen nap di w ke Se anpil rèl ki genyen kay makorèl Salomon, ebyen rapò a tou ki pase pran on lòt fwa ankò, ebyen DG ebyen Televizyon Nasyonal la, Unité de lutte contre la corruption relve jounen vandredi 26 septanm 2025 la ke ansyen Direktè Jeneral Televizyon Nasyonal la, Gamal Jules Augustin, li enplike ebyen nan detounman anviwon 6 milyon de goud

Il convient que pou n raple n ke Gamal Augustin ki deja enkasere depi le 23 septanm dènye avèk suit odisyon ni, ebyen dosye a ki transfere nan kabinè denstriksyon. An n kontinye toujou ebyen Salomon ebyen nan kad rapò sa a Djimy fò n li rapò sa a.

pou reselèz e konplisite byen piblik e asosyasyon de malfetè. Inite de lit kont la koripsyon yo egzije tou ebyen priz de mezi konsèvatwa sou kont an bank de de responsab de enstitisyon pou fasilite restitisyon ebyen montan de 125 milyon 61 mil ebyen 300 goud ki reprezante e kou e ke yo menm yo gen se lajan pou gaz dizèl yo detounen ensi ke pou gman e byen amande e byen ekivalan o trip de valè e byen e detounen. E byen nan an gwo e byen Salomon e m panse ke rapò sa a e byen fò nou li l paske gen anpil nèg la a e ki yo menm ki sipoze anba kòd pou vòlè pou on pakèt bnbay yo fè e Salomon ULCC yo mande pou yo arete aktyèl minis spò a anketè ULCC yo jwenn Nova, Lynn, Sarah, ebyen pou pil lajan, ebyen yo pale de ansyen premye minis la tou pou pil lajan ona, Salomon, Leonel, ebyen se pa de rèl ki genyen nan repiblik dayiti jodi a.
E Pradel, nou bliye minis la, Jimmy Dudume, ki dekese 50 milyon de goud e kòb e taks peyi, e kòb leta,

Arete an, li menm bòkote pa l, ki te pran plezi l, pa bliye non, premye moun ki pral sabote karavàn chanjman Jovenel Moïse te vin avè l la, se Arete an. Pa bliye se te Arete an ki te Premye Minis. Lè Jovenel pale devan Palè Nasyonal, avèk pi materyèl yo, yo envite Arete an, kareman li pa met pye l anba, li montre l gen yon dezakò a Jovenel Moïse. Priyorite an, se yon nonm ki t ap konplote e avèk Jovenel Moïse pou rejete Jovenel Moïse Jovenel Moïse ki t ap konplote avèk opozisyon pou te bay Jovenel Moïse koudeta. Dayè sa Moïse Jean Charles li menm ki te nan reyinyon bagay la te mal pase, li rele anmwey, gon koudeta k ap prepare ant Michel-Ange Léon, Lavalas, avèk Jean Ricéan. E se toujou Henri Céant ki pral pwograme Masak Lasalin nan anba. Men fò m di nou bagay. Men Salomon, èske yo pa t sipoze arete Jean Henry Céant depi nan epòk sa a? Depi nan epòk sa a, yon nèg ap konplote pou kòmsi jete yon prezidan, ou okouran de sa, ou se yon prezidan legal ke pèp la vote. Yo te sipoze arete Jean Henry Céant menm moman sa a, selon mwen menm.
Ah wi ah wi e e e Henri se yon goyen ki bay anpil kòb pou te pou te rete nan palman li pat ka rete la dmi se lap wi Henri se pral leve yon boum kòb la avèk kesyon e bay notèl la e e kesyon kraze kraze wout la reyinyon kraze kay moun yo anba fè ba dedomaje yo e bagay sa yo Henri se yon nou konnen ki gen li alyel avèk e bèlè dmi lè w di bèlè Ou di bèlè paske e la papa madanm anrich lan sòti, depi ou di bèlè pa gon gang bèlè la salin pa konn anrich lan non e se lakay li wi bon bon le maten la se lakay li pou yal bwè kafe wi se gon epòk depi ou rete lè a lè a se gang yo ye nan bèlè la salin e kay chien pou yal bwè kafe le maten nòmalman wi. Al manje sa resi desann anba wi. Donk mesye, mesye sa vle di Salomon, medam mesye gen posibilite la e pandan ke yap pale de koripsyon nou wè ULCC vle leve pyel donk medam mesye m panse kou sa ta bèl pou nou tande Dimitri Vorbe anba kòd, Reginald Boulos anba kòd pou nou ta wè yo mare Jean Henry Céant mesye m panse sa ta bon kanmenm mwen menm m ta felisite sa e. Ui mwen bay Leonel. Ale la. Leonel mwen baw.
Ou pa wè Canada sanksyone ayisyen an li ale li pran avoka Canada di li kanpe dèyè l li di li gen prèv menm ke se yon nan gang enben ann kontinye ann avanse nan Leonel. Mwen
pa bliye Henry Céant se pa yon senp pèsonalite se te nan 5 kandida a la prezidans m kwè an 2010 li te vin an 8 tyèm pozisyon Lòd Jan Rice an, sa t yon ansyen premye minis. Jan Rice an se youn nan pi notè, pi vòlè an Ayiti, ki te enplike nan zafè kraze kay moun anba lavil. E kòb sa yo, se nan men Jan Rice an ke yo te ye. Jan Rice se an 2018 ki te peye yon endividi ki ta pral fè tèt li pase kòm polisye, e m souliye istwa sa a. Yo ta pral arete l anndan Palè Nasyonal, polis la te gen dispozisyon pou l te fizye Prezidan Jovenel Moïse. Enben lè sa se sou Jan Rice an. Enben Jan Rice an sa, jounen jodi a la, nou wè fè objè de nan rapò rapò ILCC a. ki kapab anba kòd dan lè pwochen dan lè pwochen jou e nou swete aske enben e lapolis lajistis enben fè swivi pou kapab arete ayisyen an prese prese map di yon bagay la sa kem swete map di sa lonman ba ou mwen m swete lè yo arete yon vòlò an ayiti mezanmi ede peyi a yo arete ayisyen an Pou m pale militan pral di pa manyen se yon aboule, se pèsekisyon politik. Paske fòk fòk nou dakò an Ayiti se youn nan peyi n ap kritike lajistis, kou lajistis pran kout filè depi se moun pa m se pèsekisyon, depi se pa moun pa m arete. Mwen m kwè ke fòk lajistis kapab aji an tout endepandans lè yo fouke yon moun pou pa gen okenn pawòl k ap di ke se moun pa m pou m di pou m di. La jistis fè travay li e m patap swete lè yo arete yon ayisyen pou mwen militan ap pran lari paske yo men yo arete trump la men yo arete biden men yo arete boulos la yo arete dimitri vorbe ou pa wè yon moun nan lari ap rele pèsekisyon politik men depi se ayiti yo ta arete ou tap tande moun pran lari pèsekisyon politik. Moun wanament kolabore avèm moun wanament men senatè nou an moun depatman nòdès men senatè pa nou an. Afronte moun ki pa moun ki moun sak pa vle bwe pwason men senatè pa nou an m kanpe grenn nan mouda map fout senatè nan boul figi yo paske yo atakem twòp ala kandida pou senatè nòdès nan depatman nòdès grenadye alaso sak pa kontan anbake ala kandida pou senatè nòdès si.
Jan n tande l la medam mesye ebyen Arab ki anonse ke ebyen se su e sèten li menm si ta gen eleksyon ebyen l ap kandida. Wala e bon se su e sèten ban nou lanse ban nou lanse sondaj la tousuit la medam mesye paske gen anpil moun k ap reyaji eske nou dakò pou Arab ale kòm senatè e fiti senatè paske la fò nou di l e gen bon kote tou yon Arab o sena medam mesye son Arab nou konnen ki gen anpil foug Nou konnen ke yon Arab ki la kòm senatè, gan pil nèg nou konnen ki konn ap eseye vòlè ki ki pap kapab vòlè paske Arab nou konnen Arab pa nan pa pa nan paspouki sa yo. Nèg sa yo, yo ta wè Arab nan sena, y ap gen pwoblèm. Gen seri de zòd, gen seri de dezòd yo konn fè, yo pap kapab fè l. Donk mwen menm pèsonèlman, e mwen menm pa gen kenn pwoblèm pou Arab ta prezante l paske rezon rezon se si e sèten e nou di l nou rive nan yon moman fòk se lajenès ki pou pran pouvwa fòk se moun pwòp ki pou pran pouvwa men si ou menm Salomon kòm jèn gason ou pa prezante tèt ou Leonel ou pa prezante tèt ou e Pradel ou pa prezante tèt ou Maslen nou pa prezante tèt nou nou menm ki la medam mesye moun ki sensè Moun ki onèt pa prezante tèt li, ebyen a se moman la Don Kato ap retounen nan figi nou kòm vòlè, kòm papa chat, Andre Michel ap retounen nan figi nou, seri de moun kap kraze peyi a yap retounen nan figi nou, donk an nou pa pran pou jwèt, pito se moun ki serye, pito se moun ki gen volonte ki prezante yo e si ap gon eleksyon, paske jan nou dil Mesye sa yo, nòmalman, nou pa ta dwe pale de eleksyon avèk yo non, men n ap pale nan yon eleksyon serye, ebyen, fòk se lajenès ki pou pran pouvwa, fòk se moun serye ki pou pran pouvwa, fòk se moun serye ki pou ale, paske si ou pa ale, ebyen, se si e sèten Gracia Delva ap prezante tèt li. Ou menm ki nan dyaspora a, si ou gen konpetans, ou gen kapasite, prezante tèt ou, paske si ou pa ale, nou ba w garanti Gracia ap prezante l. Kriminèl yo ap prezante yo, Donk ann pa fè blag. M prefere wè yon Maslin ki gen foug, yon nèg ki serye, yon nèg ki gen volonte tout bon k ap travay epi k ap antoure tèt li seri de moun ki gen eksperyans pou bay rezilta ke m ta wè ke se menm Don Kato sa k ta retounen. Brèf, se opinyon pa m.